Bonsoir chak grenn moun ki prezan aswè a mwen salye tout moun tout moun nèt nèt nèt e mwen santim vrèman kontan aswè a poum patisipe nan reyinyon nan live mwen fin konnen kòman bagay yo ye deja so m kontan anpil anpil paske mwen jwenn opòtinite aswè a poum prezan la e m byen kontan m wè coach mwen kap monte nan live lan kounya ki se Faraouz Dazamon ke m wè yon gwo kout chapo pou li ki pèmèt ke m ka rive la. E m pa konnen si se kesyon wap poze ma sœur a Directrice Vanessa ou byen si se youn apre lòt nap pranl paske m wè ou banm yon line up e kote Ou mèt swiv ou mèt swiv sa ki nan menw lan Coach lan. Ok good.
Istwa Coach lan avantyè si. Bon istwa istwa long anpil e li vrèman enteresan tou. M panse anpil moun la ap ap renmen tande e m pral ba nou yon ti istwa. Anvan mwen te antre nan TLC mwen te yon DJ dabò. Men anvan m te di Dye dabò gon bagay ki te pi enteresan. Mwen te konn fè pate pou vann nan Petyonvil. Sa vle di m te renmen biznis depi lontan. M te toujou ap chache konnen sa k gen nan biznis. M te konn ap fè pate kòde pou vann. Sa vle di m te konn ap kreye yon pakèt estrateji pou m vann sou men se online m te konn vann paske m pa t gen yon lokal vrèman. Men m te toujou bat pou m pwojte yon imaj kote ke tout moun ka wè m gon gwo bagay pandansetan se nan yon ti kwen, nan yon ti koridò m te konn ap demare pou m fè l. men m te konn toujou ap fè pwomosyon sou tout rezo sosyo yo pou m moutre w ke m gen yon gwo biznis nan men m. Paske tout rèv mwen se te yon lè pou m gen yon gwo biznis online nan men m. So m te demare konsa ansanm avè l. Epi apre sa, mwen te vin rive chanje biznis lan, mwen te vin DJ. M te konn ap jwe pwogram pasi pala. Ansuit m vin kite DJ, mwen vin konvèti, mwen vin antre legliz. Kounye a mwen vin ap travay, mwen vin gen yon store online kote ke mwen fè bijou pèsonalize kote ke m ka ekri non moun sou li, m kapab ekri non moun nan sou nenpòt bagay, m te vin gen yon kontra an Chin kote ke m ap vin m ap fè bagay ki rele bijou pèsonalize a jan m di nou an. Answit, mwen vin kwaze ansanm avèk Coach Vanessa, men ki potko konn pale ansanm avè m, ki te konn pale ansanm avèk fiyanse mwen dabò, ki te konn ap pale de TLC. Kounye a, menm mwen m pa t enterese de TLC paske m te toujou ap fè timidite, m di bagay sa yo m pa p kapab fè yo, m pa renmen TLC, bagay m pa konn. Men, sa m te fè, m t al fouye sou rezo sosyo, m al gade ki sa ki TLC, m al gade sou YouTube, m al sou Google, m al chache konnen ki sa TLC ye, kòman li fonksyone, apre sa mwen vin deside apre yon mwa m di m ap antre. Epi kounya mwen vin entegre nan Chelsea gras avèk coach mwen ki se Faraoui Djazamo. Epi kounya jodi a la, men mwen, mwen kapab vin yon ajan kote ke mwen travay epi kounya mwen arive nan pran ran sa. Gen moun ki di m pale pi fò. Wi, jan m di nou an, se konsa pakou lan ye. Mwen fè l yon ti jan brèf paske m te ka fè l pi long, men w konnen lè a, yon ti jan bagay. Ki pèmèt mwen rive la kounya. nan TLC epi kounye a m vin arive gen team mwen ki se team Winners ki gen plis de 80 moun ladan l e se mwen menm ki premye ladan l avèk direktris Shyamana ki vin kreye team nan kounye a m ka arive nan nivo sa. Pakou mwen nan TLC Pakou m nan TLC mwen ok jan m t ap di nou an lè m fèt antre nan TLC premye sa m fè dabò mwen chache konnen kisa l ye, dezyèmman, mwen travay, mwen koute coach mwen, mwen pran lòt fòmasyon deyò, mwen toujou vin nan zoom yo, epi apre sa, mwen pran yo etap pa etap. Men m te bay tèt mwen yon defi, m te di konsa, 4 mwa fò m direktè. Nenpòt jan sa ye, 4 mwa m ap direktè. Se te motivasyon m sa. Paske m te di fòk TLC chanje lavi m. E se atravè TLC pou tout moun nan antouraj mwen pou vi yo chanje. Vrèman vre, m pa menm tann 4 mwa jodi a fè m 3 mwa jodi a banm 3 mwa m te antre 2 2 out jodi a fè m 3 mwa depi mwen antre nan TLC kounye a mwen vin direktè ladann anpil efò nou konnen kouman bagay yo ye deja nan peyi Ayiti kote ke jèn yo pa fasil pou yo fè efò men gras a Dye m te gen yon bon kotch ki t ap banm anpil bourad ki pa lage m yon segond tout minui m ap ekri l li disponib Sa fèm kontan anpil anpil. Sa ke m pa gen kado pou m ta bay coach Farah. Men anfen, anfen, anfen guys coach la ede m anpil e jodi a m ka rive la se gras a li menm, se gras a bourad li, fason li fòme m, fason li edike m, se gras avèk li menm. Answit m mande pou yo kesyon an se kòman li rive, kòman mwen rive pran gou ran sa ki se direktè a. Pou m te pran ran direktè a men sa m te fè. Mwen travay. Mwen fòme tèt mwen janm tap di talè a. Mwen vin gen team mwen ansanm avèm kap travay. Lèm vin antre nan TLC, m te toujou prè poum ede moun men m te toujou prè poum nenpòt moun vin wè ki ka avanse poum bat poum fè wout pou li poum fèl pase. M te vin arive gen Direktris Shamana, mwen te vin antre nan TLC apre Farah te vin metem. Mwen fin aktive biner mwen. Answit. Direktris Shamana ta frape nan yon nivo endetèmine kote ke li te vin arive pran ran asosye a byen rapid nan 5 jou. Mwen menm te asosye epi apre sa li menm li vin pran ran apranti, li vin pran ran aprantis anvan l epi li menm li vin sote ran aprantis lan li menm li vin monte pou direktris epi mwen menm te vin dèyè l. Apre sa nou vin mete ansanm, ansanm avèk team mwen, jan m t ap di nou an, ansanm avèk Coach Farah ki t ap ban m anpil bourad tou. epi kounye a mwen fè anpil efò pou mwen arive rive la. Gen yon kesyon ki enterese m anpil se estrateji yo. Estrateji mwen anplwaye, premyèman, m ap toujou di sa, mwen kwè nan sa k rele fòmasyon an. Mwen swiv anpil fòmasyon zoom. M gen yon coach la m pa sonje non l, men coach sa te ban m yon poul lè pou m te fè G-Five. Mwen te itilize l. Kisa l te ye? Pa bliye an Ayiti tout moun Ayiti pa gen sa ki rele kat de kredi, kat debi. Men mwen menm m te arive gen youn nan yon bank Ayiti m te fè l. Mwen pran kat sa m itilize l pou m ede tout moun. On moun ou pa gen kòb pou achte, tcheke m. M ap pran kòb la m mete l sou kat mwen epi m ap achte pou ou, m jere livrezon an pou ou epi kounye a pou m fè yon antre Ayiti. Se youn nan mwayen m te konn itilize kòm estrateji pou m chanje yon seri de bagay kote ke Ayiti te difisil pou bagay yo vin jwenn ou, kote ou konnen moun Ayiti pa gen mwayen la pou jere bagay yo. Mwen menm tout sa yo te konn ede m pou m fè difay, pou m fè vant. Ki sa m te konn fè ankò? M pran san m swiv tout moun mwen ka fè siksè nan TLC. Lè m wè yo ap fè siksè nan TLC, m pa t konn tankou egri yo, ni m pa t konn tankou deranje de sa, men m te konn kontan. Paske lè m ap gade, m ap pran nouvèl, a direktris Vanessa fè tèl bagay, direktris Wildridge ap pran ran. Tout sa yo te konn ban m kouraj. M di a, m ap rive kanmenm. M di m ap rive kanmenm. Dèfwa m konn santi m anvi dekouraje, sèt. M di kèt, peyi a pa ban m opòtinite, men m di konsa, m pral anplwaye lòt estrateji ki pi bon. TLC te ban m senk fason pou m fè lajan. Fason ki te pi fasil pou mwen, se fason achte pou m revann nan. Se li menm mwen te konn anplwaye anpil, anpil, anpil ki te konn ede m. Ki jan m te konn fè? Wè nan 5 fason an m te toujou di sa. Gen 5 fason ti asi ba w pou fè kòb. Esansyèl la m toujou ap repete sa. Se pa travay di. Se pa travay di. Men se travay avèk entèlijans. Se entèlijans ki pèmèt mwen rive la. Se pa di m travay di vrèman. Pou mwen Ayiti pa ban m aksè pou m gen yon seri de materyèl pou m travay. Men m travay avèk entèlijans. Kisa mwen fè? Sèl si banm 5 fason poum fè kòb, m pran premye fason. M diw fason sa, m gen plan A, m gen plan B poum travay ladann. Sim eseye plan A li pa bon, map pran plan B a. Enben nou konnen sam te konn fè, m pat konn chita nan plan A avèk plan B. M di tout moun gen plan A, plan B, mwen menm gen, mwen menm di sa. Alfabè fransè a gen 26 lèt, map fè 26 plan. M di sim eseye plan A l pa bon, map sòti nan A map rive nan Z. pou premye mwayen TSU bay pou fè lajan. Tandiske m te gentan aktive binè mwen deja, m te gen moun m t ap mete deja. Enben guys pou chak fason sa yo m gen 26 plan. E m toujou di sa, si 26 plan m yo pa mache m ap kòmanse de zewo a 10, sa vle di m ap monte nan chif, m p ap dekouraje. Tout sa yo se strateji m te konn anplwaye. M te konn anplwaye. Pran sa m di nou an byen wi guys. Tout moun toujou gen plan A, plan B. Depi plan A echwe yo teke plan B a. Plan B a echwe bon yo bay vag. Pa bliye gon mesye se nonl m bliye, m tap pale sa avan yak team mwen. Misye fè san fason li eseye kote ke anpoul pa limen. Yo te poze misye kesyon yo di kòman w santi w lè w fè san fason anpoul pa limen? Misye di non, epa echèk li ye menm ka montre w san fason ke si w eseye anpoul sa pap limen. Mwen menm m te di konsa tou, mwen menm si m fè plan A, plan B li pa mache, m ap kontinye jiskaske m rive nan Z, m ap fè 26 plan. Kalkile 26 plan pou premye mwayen ki se achte pou revann nan. Si m di m ap fè 26 plan pou chak mwayen sa yo, m ap jwenn youn k ap bon kanmenm. Nan 26 plan sa a, m toujou gen yon lis 30 moun mwen fè paske gen yon bagay gid yo te voye pou mwen. Bagay sa a ede m anpil anpil, li pèmèt mwen ede tout moun ki anba m tou. m itilize l anpil kote ke m ap gade Vanessa Koye e Direktris Vanessa kote li mete fason pou ekri moun sou Messenger, fason pou ekri moun ki pwòch ou, moun ou pa rekonèt, m itilize yo anpil, yo ede m anpil. Wa bro chak sa yo m itilize 26 plan. Chak sa m ap fè nan atravè TLC, kit se ekri m ap ekri yon moun, m gen dwa ekri moun nan la, m pa ka pale ansanm avè l, lè m resi bezwen pale avè l ou konn sa m fè, m gen dwa wè w poste yon foto, M kòmante, m di w vrèman cute wi, s on strateji m anplwaye. Li di m mèsi. M di a lòt semèn nan la ou ka pi kòrèk la, ti vant ou byen plat. Lè l di m kòman, m di a m gen pwodui pou ou ki vrèman efikas. Epi kounye a m kòmanse ap fè ti pale avè w, m fè ti pale avè w, m ramne w pou m fè w konprann kisa m gen pou ou. Se nan menm ramne kote ke m pral pale w de pwodui yo la, m pral ka kenbe w tou pou m kapab tou envite w enskri. Gon bagay ki vrèman enpòtan guys, m ap toujou mwen kou map toujou kole ladann se fòmasyon. Wè lè w son ajan Chelsea ki fòme, ou pa tranble devan anyen. Kwè nan tèt ou, bay tèt ou tan pou fòme. Nou bezwen lajan sèt, men nou bezwen fason ke pou nou jere antouraj nou. Antouraj ou se pa a lajan ou pral konvenk yo. Se pa kou pral kouri sou antouraj ou pou di yo konsa m gen bagay pou vann pou panse pral kouri achte nan men w. Men kounya aprann jere fason pou chanje antouraj ou e sa pwal pèmèt ke ou kapab ramne moun yo. Gen anpil moun vle achte nan men se pa lajan non ke yo te genyen vrèman. Men se fason ke m ramne yo. M toujou ap pale yo de TLC, m toujou, gon lòt strateji ki pi enteresan ankò guys. Lè m fèt antre nan TLC m te nan team mil fanmi, pil team ki te genyen yo te gen omwen 3 m kwè. M pat janm ka mete moun, m te fè omwen 1 mwa Wè pandan mwa sa m chita map fòme tèt mwen depi se foto moun ki antre nan team nan m poste tout sou stati m. M poste tout sa m te fon travay psikolojik nan tèt nan lespri yon pakèt moun pou m moutre w ke TLC pa gen fake ladann TLC son bagay reyèl. Enben nou konnen sa te ede m anpil sa te pèmèt yon pakèt moun te vin poze m kesyon mwen toujou ap poste bagay TLC sa kisa li? Mwen gen yon pakèt moun kap antre ladann kisa li ye? Kounye a, lè yo vin poze m kesyon, mwen menm ki te gentan pran mwa kote m te fè m pa t ka vann nan, m fòme tèt mwen. Kounye a, chak lè yo poze m kesyon, m reponn ou. E de jou an jou, m vin pi bon, repons mwen yo vin pi brèf e yo pi bon toujou, yo pi solid. Sa vle di, estrateji m yo, yo anpil. M pap ka rantre chif pou m di, men m gen anpil, anpil, anpil bagay nan lespri m pou m ta ba nou, men kanmenm nou sonje kòman sa ye deja. Gen yon kesyon ki poze m ankò, konsèy pou nouvo sosyo yo. Mwen, m kwè m bay konsèy la talè a. Kisa m ap toujou di tout moun ki ta renmen vin enskri nan TLC, tout moun ki nan TLC deja, tout tan ou poko echwe, pa plenyen. E pa gen echwe, m garanti nou sa. Bon bagay, se moun ki echwe ki ka, se moun ki eseye, padon, se moun ki eseye ki ka di yo echwe. Si w poko eseye, ou pa ka di w pral echwe. Ou sipoze eseye dabò. E se nan eseye a ou pral fè sa m te di w yo ki se 26 plan yo. Tout tan ou poko eseye, pa di konsa ke ou pral echwe. Ou wè mwen menm, m ap di nou sa guys. Ayiti bare moun tout jan. wè mwen menm, aswè a la m ap di nou sa, m abite nan yon zòn ki trè popilè an Ayiti. Yo pa janm panse moun nan zòn sa yo toujou ka fè efò. E pandanstan chaje moun ki gen konesans, chaje moun k ap fè efò, ki se jalouzi nan Petyonvil. Gen moun ki pa panse m abite jalouzi nan Petyonvil. Wi, m abite nan jalouzi, yon geto tout moun konnen. E m se yon jèn fyè dèske m abite la e m vle yon lòt imaj parèt de zòn nan. E m ap travay pou sa. Sa se youn nan rèv mwen ki fè m antre nan TLC. Sa vle di tou, nenpòt kote ou ye nan mond lan, ou kapab antre nan konpayi an, ou kapab vin travay e m garanti ke ou pa p echwe. Si mwen menm, kote m ye la nan 3 mwa m ka rive la, menm si m jwenn anpil sipò, men entèlijans mwen ede m anpil tou. Sa vle di m konseye tout moun ki poko antre vin fè eksperyans lan, se yon bèl bagay. Gen de kapasite m gen lakay mwen se TLC ki pèmèt mwen konnen yo. Gen bagay m ap fè nan TLC m pa t janm panse m te ka fè yo. se youn nan bagay ki vin enterese m paske m wè de jou an jou TLC pèmèt mwen elarji konesans mwen e mwen fè anpil eksperyans nan TLC tou pandan 3 mwa m nan. M gen pwodui TLC m ap itilize, sa konn pèmèt lè m ap pale avèk yon moun m ba w eksperyans pèsonèl. Se sa ki rele osmoze yon pwodui de pwodui w ap pote bay popilasyon an. M fè eksperyans pèsonèl ma yon seri de pwodui. M gen direktris Shamana ki nan tim mwen ansanm avè m se menm jan. nou itilize yon pakèt pwodwi, lè nou pale devan ou, nou pa sèlman vin di ou nou pote yon pwodwi ba ou, men kounye a nou di ou, men sa nou pote ba ou, nou montre ou n'ap itilize ladan yo tou. So, aswè a la, mezanmi, m byen kontan m rive la. Anpil efò, anpil efò, anpil efò, m jwenn yon pakèt bourad tou. E m di Bondye mèsi, paske m te gen Coach Farah, direktris Chamana, m te gen, Men, men, men, men, Noël, li toujou avè m. Bon, se kou pou idem pou m pa pran l de fwa pa jou, li toujou la, li toujou la. M toujou pran matrix mwen. Se pwodui sa m itilize. Wi, jan m t ap di l la, anpil mèsi ansanm avèk coach Wildridge ki ban m bourad tou. Mèsi anpil direktris Vanessa ki pèmèt aswè a m ka fon parèt la. M oblije brèf nan tout sa m ap di. E m santi m kontan anpil. M kontan anpil poutèt aswè a. M pa konnen si repons mwen yo yon jan satisfezan. M pa konnen si nou pral poze m a kesyon apre sa. Vizyon mwen pou biznis lan nan fiti. M p ap ba nou manti guys, vizyon mwen m ta renmen a lèt de mwen menm pou gon santral TLC an Ayiti. E m ta renmen reprezante toujou stil ap reprezante nan TLC nan nenpòt nivo m ap fè l la pou Ayiti. Menm jan w wè tout sa m ap di m di Ayiti ladann nan, M vle pou m pwoche yon lòt imaj e se atravè TLC m pral fè l. E m kwè nan sa, avèk TLC m ap chanje imaj Ayiti yon fason. E si l le fò m ap ka chanje l plizyè fason. M ta renmen pou m ap pran nivo jiskaske m rive anbasadè, pou m ap reprezante Ayiti, pou m ap travay pou m fè metro santral an Ayiti. E, jan m ap di nou an, nou p ap kwè m, gen moun ki gen dwa pa kwè m, men 2 moun antre nan TLC, Men de moun enskri antre nan TLC. Paske m vle byen pou moun. Gen moun ki an Ayiti m ede yo nòmalman. Paske ou konn pou ki rezon? Paske m jwenn moun ede m tou nan TLC. Ou konnen yo di konsa linyon fè lafòs. Ayisyen pa kwè nan slogan sa. Ou konn kote m vin kwè nan slogan sa? Se TLC ki fè m kwè l. Ayisyen gen linyon lakay yo. E se nan mil fanmi m jwenn li. M jwenn inyon kote ke Ayisyen ap ede Ayisyen parèy yo rale monte. Map gade avanyè la poum pran ran pou rive yon kote map batay map batay map batay m jwenn yon pakèt ayisyen pa renmen kap banm lebra m sezi epi yap di ayisyen pa gen tèt ansanm nou gen tèt ansanm m gen team winners la ki se team mwen mezanmi moun yo gade pa dòmi gen moun ki ret sou chèz direktris Farah menm anfen direktris Shamana menm se tèt chaje. Tout moun sa yo, nou tout se Ayisyen, nou kapab, nou kapab fè anpil. So, m ta renmen jwenn sipò nou anpil tou nan sa. Paske mwen menm sa m vle a fò m reyalize l ki se fè Ayiti gon santral TLC ladan l menm pou gon kote kote pou moun ka jwenn mwayen pou yo itilize pwodui yo san fòse. Se rèv mwen sa. M pa konnen si nou satisfè, si gen kesyon n ap poze m. Direktris Farah monte. Wow.
Mwen ret kole nan bouch mwen ri. A ve di, m tèlman santi m kontan depi yè. M ap di direktris sa m pa konn sa pou m ta fè pou ou ankò non pou sipò pou fason ou t ap trete m. So m vrèman kontan e m felisite l anpil. Wi, direktris Vanessa. Mpa konnen si ou rete san di Waw, waw, waw, mèsi, mèsi anpil anpil pou tout bagay ke mwen apen pataje ansanm avèk nou la. Gen anpil nan sa ou di yo mwen ap pran nòt, mwen ap pran nòt moun yo. So gen yon bagay ou di la ki vreman atire atansyon m, kote ke ou pale ke gen anpil moun ki sèlman gen 2 plan ki se yon plan A, yon plan B. Depi yo fin itilize plan A a l pa mache, yo pran plan B a, sa ta de yo dekouraje, yo bay vag. Men ou menm, Ou montre nou kouraj ou kote ke ou menm ou pa sèlman genyen 2 plan, men ou genyen 26 plan ki se tout lèt nan alfabè a. Ebyen si A pa mache ou pran B a, si B a pa mache ou pran C a, e ensi de swit pou kapab avanse. Kidonk nou vrèman felisite ou Direktè Wim's pou kouraj sa ke ou menm ou genyen. Mwen t ap tande istwa w la nan kòmansman an kote ke ou fè plizyè eksperyans deja avan ke ou rive la, donk se vrèman a felisite. Donk si yon moun genyen kesyon pou Coach Wim's, ou kapab poze kesyon an nan chat lan, yon fason pou li menm, li kapab reponn kesyon. Gen anpil moun ki ap felisite w. Nou gen coach Magdala ki ap felisite w, gen anpil anpil lòt coach k ap di anpil efò mon frè pa m, e nou gen anpil lòt coach k ap di vrèman felisite w coach la pou kouraj ou, kapasite w avèk entèlijans ou.

Deraje nou leve pye nou pou nou ka pran ran direktè a tou paske coach Wim's montre nou chemen an la paske se pa sèlman ou pran ran an pou tèt ou men ou montre nou tout ke si ou menm ou fè l donk nou menm tou nou kapab fè l. So ou gen yon premye kesyon la coach lan gen yon moun ki di ki fason ou itilize pou kapab abòde moun yo pou kapab pale yo de biznis lan? Ok.
Mwen itilize plizyè fason. M t ap di sa tou de talè a la, premyè fason, gen yon fason pou mwen itilize pou moun ki zanmi m. Moun ki zanmi m yo, gen yon fason m itilize kote ke mwen toujou ap swiv stati yo, m ap gade ki sa ki apwopriye avè yo pou m ekri yo, pou m pale yo de li. Egzanp, gen dwa gen yon moun m konnen ki poste yon foto k ap plenyen pou yon bagay, swa yon mwayen ekonomik li genyen ki pa stab. oubyen li gendwa gen yon pwoblèm dijesyon oubyen kèlkonk sitou m se yon moun ki gen yon pakèt zanmi fi m toujou konn ap wè lè yap fè foto yo ap redi vant yo m wè m konn m konn pran twòp plezi m mande kòmantè epi m di kòman ou ye la ou anfòm wi m di sak regle kòman aktivite yo ye byen li di ok m di apre sa ou konnen tèl bagay fè tèl manyè egzanp m ta di konsa. Jan map pran la m konnen ou renmen tèl bagay wi wal nan gym li dim wi m di ou konnen gen tèl pwodwi m ka ofriw ou fèm konfyans li dim wi m di bon wè mwen m gen map itilize tou m eseye konvenk li yon fason men m pa twò kankou kenbel di ou konnen youn nan bagay moun ayisyen yo renmen fèm an ayiti spesyalman ti bagay sa wap ban mwen pou tout kòb sa m di ou konn sak pase tou Ti bagay sa w wè la son tèt chaje l ye. Se pa kantite pou gade, men se kalite pou gade. Youn nan bagay m toujou di moun yo konsa, lè m fin di w se pa kantite pou gade, se kalite pou gade a, youn nan bagay m toujou fè, antanke yon ajan, m pa kite kliyan sedui m. Se mwen k sedui kliyan. Sa vle di m toujou bat nan nenpòt konvèsasyon m ye a, nenpòt moun nan m toujou bat se mwen k pouse tèt ou. Nenpòt jan w ap eseye konvenk mwen, w ap montre m, w ap minimize sa k nan men m nan, m ap sou tèt ou. Ou pa ka jwi nan feblès mwen. Se youn nan mwayen m itilize, m toujou di nan tèt mwen se mwen k pou strèt kliyan, se mwen k pou strèt kliyan, se mwen k pou sedui kliyan, se mwen k pou konvenk kliyan. M toujou fè sa. Lè m ap pale a yon moun ki etranje, m pa konnen l, m itilize yon bagay m te jwenn nan gid kote direktris fanmi sa a te pibliye lè m te nan Mil Fanmi. M konn ekri moun nan menm jan m wè a, m annik pran mesaj la m modifye l, Salut Intel, kòman ou ye? Mwen swete ou anfòm. Mwen vle pale ou de tèl bagay, tèl bagay konsa. Mwen fè l trè senp. Epi lè moun nan resi reponn mwen, mwen fè yon ti ramne l ramne l jiskaske m rive sou WhatsApp ansanm avè l. Epi apre sa, de tanzantan, m ap montre l. Mwen konn voye live Direktris Vanessa yo ba l gade, mwen konn poze l ti kesyon. Men gen yon nan bagay ki genyen tou, lè w vin gen yon kliyan nan men w, m ap tou di nou sa, ou wè lè w gen yon kliyan nan men w, Se direktris Shabana ki te ban m lezon sa a, m tou pran l. Kòm ou te kliyan, ou sousye pou li. Fòk ou toujou ap poze l ti kesyon, sitou lè w fin vann li pwodui an. Fòk ou montre l kòman pou l vann youn, fòk detanzanot w ap poze l ti kesyon pou w ap di w kòman w ye, kòman w santi w, ki efè ou wè, kijan w santi kò w ye, èske w santi vant ou dis oubyen dat. Sa vle di ou montre moun nan sousye pou li wè nan sans sa, menm yon moun ou poko ki poko achte lanmou, li vin wè w ap sousye pou moun sa, l ap enterese vin jwenn ou tou. Sa se youn nan mwayen m toujou itilize, m toujou montre kèlke menm si moun nan poko achte nan men m, menm si li achte nan men m, m montre m sousye pou li. Depi ou montre moun nan w sousye pou sante li, pou byennèt li, kwè m si w vle w ap genyen l. Doun fason ou doun lòt w ap genyen l. Ok, dèk nan pa... Nan pati avèk yon dezyèm kesyon la kouch la, e nou gen yon lòt kesyon ki sanble, ki preske sanble ansanm avèk menm kesyon sa ou sot reponn nan, kote zanmi sa li menm li mande ou, li di li menm li pale avèk anpil moun, li konn kijan pou l abòde moun yo, li pale avèk anpil moun, men lè l rive kote ke li di moun nan men tan kòb ou bezwen pou kab demare biznis lan, ebyen sa rive dèfwa ke moun yo pa reponn li ankò. Li ta renmen konnen kisa ou menm ou fè, ki taktik ou menm ou genyen pou kapab ede moun sa yo ke ou menm ou enskri yo pran desizyon an vre pou yo kapab demare biznis lan. Ok.
Youn nan bagay m toujou fè moun konnen, lajan sa a w ap vin w ap bay la, se pa li k pèmèt ou enskri. E m toujou di w, fè yon analiz, fè yon lojik byen pou wè. Kòb sa pa ka pèmèt ou gen yon chòp ki ouvè nan 150 peyi. Kisa m toujou fè pou moun yo? Lè mwen abòde mwen rive nan pati lajan m konn jwenn gen moun kap rele m wi pou lajan lajan twòp m di banm di w se pa 150 dola wap enskri pa bliye 150 dola sa li detaye mwen m konn m konn bay moun yo detay dèfwa m konn di w tan kòb pou tan pwodui m eksplike yo m di sit lan tou sa m di fò pa bliye tou kòb ou envesti an la wap monte l tou swit Se pa kankou on kòb ou pral jete, pa bliye kòb sa wap envesti an la ou pral gen 2 pwodwi ki nan gou w sa w vle itilize, ou gen dwa pa itilize ou achte yo pou revann, an menm tan tou, m di pa bliye tou, ou pral fè envestisman 150 dola pa egzanp oubyen 140 dola pa egzanp, ou pral achte 2 pwodwi pou itilize, wap tou gen on sit kote ke ou gen on shop ki ouvè nan 150 peyi, kote ke o debi lè wap vann men tan pousantaj wap fè, se kelke choz. Epi m ba l ti eksplikasyon, m di, bon gen lòt ti bagay avantaj ki gen oparavan, lè w kòmanse bagay sa yo, men ki jan sa pral ye. M pale yon ti jan pou m kabre moun nan. Sa vle di, lè moun nan ap kontwop ke lajan twòp pou li, ou menm ou ba l yon ti eksplikasyon, w apwofondi eksplikasyon w pou li, lè sa w oblije montre l ke se pa 150 dola k ap fè l enskri. Paske 150, mwen m toujou di yon moun sa, ou konn youn nan bagay m di, kòb sa m enskri nan TLC a pou mwen se yon favè yo fè m. M pa mande pou tout moun menm jan avè m. Men mwen menm pou mwen se sa li ye. Paske aktyèlman la, m ka temwanye sa. M toujou di yon moun sa. M toujou ba ti temwanyaj pèsonèl pa m tou. M konn pataje ti temwanyaj mwen avèk moun yo dèfwa. Moun m konnen ki pli pwòch mwen. M konn di, èske ou konnen aktyèlman la, m envesti 150 dola, m antre plis ke sa. Lè yo mande m kòman, m di, o, a lèd de telefòn mwen, tout kote m fè m ap travay. M di, men si m vann yon pwodui la, men konbyen kòb mwen fè? Ou kapab tou. ou pa bezwen plenyen pou kòb ou pral envesti a. Kòb sa ou pral envesti an la byen rapid ou pral antre li. M toujou di sa. M di m ap la pou m ede w, m ap la pou m oryante w nan tout bagay e w ap jwenn lòt moun k ap la pou pran w an men pou ede w. Sa vle di m toujou pèmèt yon fason kote ke lè m ap pale a moun nan, lè m rive nan pati lajan avè l, m fè yon ti detayel pou m fè l konprann, pou m montre l ke 150 dola e pa enskripsyon be 140 oubyen 130 lan, se pa kòb enskripsyon li ye, men son acha ou mande ou fè kote ou menm ou benefisye de pwodui oubyen yon pwodui kèlkonk, an menm tan tou ou benefisye yon sit kote ke ou pral ka fè lajan nan plizyè peyi ansanm avè l. E m toujou montre ou men ki avantaj ou pral jwenn lè w fin antre ladan l. M toujou di w, wè, gen avantaj lè w fin pran ak lè w fin aktive Binance la, gen yon bagay G5. Bagay sa kou goute li pap mande rete m ba l yon ti brèf m ba li l tou brèf m di m pa bezwen di w pou rès yo sa vle di m eseye kabre moun nan yon fason m ba l kèk ti avantaj m montre l ke kòb li pral envesti an li gen posibilite pou l antre 4 fwa pli e menm 10 mil fwa plis sa pral depan de li menm se sa m toujou fè. Ok, waw. Ok, nou gen yon lòt kesyon la nan pran, apre kesyon sa nan pran yon lòt ankon, sa nan pran 2 kesyon pou nou kapab ale, paske reyinyon sa se 30 minit li dure. Donk, nan pran kesyon sa, gonsan yon ki pose yon kesyon ki enterese m tou, ki enterese m kesyon an. Donk, zanmi an di, bon, li enterese m pou ka bay yon ti opinyon pèsonèl ladan. So, zanmi an di, mwen ta renmen konnen lè e... Ta sanble zanmi an jwenn kèk moun ki ba l repons negatif lè li ofri yo biznis lan oubyen lè li ofri pwodui yo, ebyen li ta renmen konnen pou ba li kèk konsèy, li ta renmen pou ba li kèk konsèy de kijan li menm li kapab pran repons negatif sa yo ki kapab ki dèfwa fè l anvi dekouraje. Ok.
Ban m di w, ou wè gen yon bagay yo rele prevansyon. Gen yon bagay nou menm nou konn di ki rele atann a tout. Pa bliye tout moun sou tè a se moun men tout moun pa menm. Toujou met nan tèt ou se pa tout moun ou pral adrese ki pral reponn ou byen. Mwen menm, mwen gen de ajan ki nan team mwen kote ke yo konn ap di yon seri de bagay ki depase lè bòn. Lè yo vin devan m, m ede yo, m di yo men kòman pou yo fè, kisa pou fè lè tankou moun yo ba w repons negatif. Ou wè mwen menm ou menm, m ta pran repons negatif yo m fè yo itilize m kòm boustè pou m bouste tèt mwen pou m avanse plis toujou. Pa gen anyen k ka dekouraje w. M ap di w sa aswè a, pou moun ki poze kesyon an, pa gen anyen ki ka dekouraje w. Ou se yon moun ki ilimite. Menm si ou wè monn nan reponn ou negatif, sa pa dwe dekouraje w ditou. Okontrè, sa l di w la sipoze bouste. E ou menm, men sa ou pral fè. Ou pral travay pou montre l sa l di an se pa sa li ye. Pawòl moun pa dwe fè efè sou ou, men se pawòl pa w ki pou fè efè sou moun nan. M t ap pale yon dam Ozetazini ki te di m konsa ke Non merci beaucoup m non peyi ki trè sofistike ki trè materyalize m pa bezwen ti bagay sa yo m pa bezwen ti mwayen sa yo non sèlman m pa bezwen ti pwodwi sa yo m pa bezwen ti mwayen sa yo pou m fè kòb ti bagay banal sa yo vin avè yo eskize m pou ekspresyon an sot devan m nan ansanm avè yo enbyen lè l te vin di m sa m te ri m di lòl m di ok sa va bagay sa yo Mzè pou tèt sal di an, mpral montrel map travay, map travay poum chanje nivo nan TLC e map poste flyers mwen poul wè. Lèm poste flyer a li wèl, li ekrim, li felisitem. Mpa reponn li negatif tou, men m just moutrel ke se nan erè li te ye e m moutrel sa li dim nan mfèl konprann sa, mdi wè si w pa dim sa w te dim nan jodi a m patap kotem ye a. Mdi pawòl ou ban mwen an se boustè li ye pou mwen. Sa vle di pawòl moun pa dwe dekouraje w. Kèlkeswa sans moun nan di w bagay la, pran l, itilize l kòm yon boustè nan sa w ap fè a pou w avanse vè lavan. Ou pa gen dwa pou w dekouraje. Se sa m ap di. Ok, ok. So, m ap ajoute rapidman yon ti kras bagay sou sa ke ou sot di an. Mwen vrèman renmen repons la. Men, m ap ajoute pou zanmi an. ke nan biznis li vrèman enpòtan pou kapab konnen sa ke biznis pa fèt avèk santiman. Donk dekourajman se yon santiman ke li ye, ebyen eh nan biznis pa ka gen santiman paske imajine w si chak fwa yon bagay pase w nan biznis lan gen yon santiman ou mete deyò, ebyen sa k ap vin pase ou p ap ou pap fè anpil tan nan biznis la, nan yon ti kras tan, wap dekouraje jondi an, wap bay vag, wap tounen wal travay ansanm avèk yon patwon, wap retounen nan sa yo rele carrera de la rata, ki se travay, peye bil, manje, travay, peye bil, manje, donk gen anpil bagay ou pap janm kapab vrèman fè, ou pap kapab achte machin ou, ou pap kapab achte kay ou, gen anpil bagay ou pap kapab fè, paske ou dekouraje, ou gentan kouri bay vag. Kidonk mwen vlew konnen zanmi pam, tout zanmi kap tande, anndan biznis ou nan biznis pa ka gen santiman. Biznis pa fèt avèk santiman. Kidonk, yon moun pale la, li di yon bagay ki negatif, mèsi anpil zanmi m, mwen ap kontinye paske nou deja konnen, chak moun ou pale, ebyen ou deja konnen ke se swa moun nan di w wi oubyen l di w non. Paske ou pa ka mete zam nan tèt moun nan tou pou li di w wi. Donk, si moun nan di w non li pa enterese, enben ok, mèsi anpil, ou kitel sou WhatsApp ou, menm jan wè coach lan sot di nou la, moun nan te wè lè li menm li pran an, moun nan felisitel, ou pa janm konnen pi devan moun sa ka pèdi travay pal li menm, epi sa w tande a la se coach la li vin pale li di lap antre nan biznis lan. So ou di moun sa mèsi epi ou kontinye pou pale avèk lòt moun yo paske si ou pale avèk 30 moun sa pa vle di ke tou lè 30 moun sa yo pral antre nan biznis ansanm avèk ou paske tout moun gen afè yo ap regle. tout moun gen jan yo panse, tout moun wè bagay la yon fason, ou gen dwa pale, mwen menm pèsonèlman m gen moun m pale avè yo lè m te kòmanse biznis lan, premye lis mwen te fè ki te gen 10 moun ladan yo, eben se sèlman Mis Nati ki te antre nan 10 moun sa yo, men nan 10 moun sa yo kounya la, m kwè nenpòt 7 oubyen 8 ankò antre nan biznis lan kounya la, sa vle di yo pa t antre ansanm avè m lè m te fèk kòmanse, yo te di m non yo pa enterese, eben lè mwen sou 2 mwa, 3 mwa, lè yo kòmanse wè siksè ke mwen mwen ap fè nan biznis lan. Ebyen moun sa yo menm yo te deside pou yo antre nan biznis lan tou. Kidonk yo ta pale avèk yon moun jodi a la li di w non, ou menm si w dekouraje ou bay vag, donk ou deja pèdi, men moun sa a ebyen si ou menm ou kontinye lè l kòmanse wè siksè ke ou menm w ap fè jan w wè kotch wi m sot di w lan la ebyen ou montre moun nan, ou pran sa l di w lan kòm yon boustè, ebyen pi devan ou ka wè moun sa a se li menm ki vin mande w, eksplike l biznis lan, ede m pou m kapab antre epi moun sa a li menm li antre nan biznis lan tou. Kidonk nan biznis zanmi m pa gen santiman, biznis pa fèt avèk santiman. Ok, so n ap pran dènye kesyon an coach Wim's pou nou kapab ale. E n ap pran dènye kesyon, m gade pou mwen ki kesyon ou gen la. E ki kesyon ou gen la, gen anpil kesyon. Gen yon zanmi ki poze yon kesyon. Eske n ap pran kesyon sa la pou nou ale? M gade pou mwen lòt kesyon yo. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ok, yon kèsi yon zanmi ki pose yon kèsi, li di, ou di nan ti mwa, e ou gen pase 80 moun, li ta renmen konnen kòman fè gen tan gen tout moun sa yo nan ti klas tan sa.
Pa bliye, yon team se yon ekip li ye. Se pa mwen sèl kap travay. Wi se mwen menm ki an tèt, men se pa mwen sèl kap travay. E sa m tou, e avantaj mwen menm genyen, mwen gen yon team ki solid. Mwen gen 2 ti shamana ki ap fè anpil live kap fè kap pale a yon pakèt moun gen mwen menm m gen coach Modeline m gen coach Anabelle sa vle di m gon pakèt moun ansanm avèm nou tout nèt nou travay pou nou mete moun ki fè m gen 80 moun nan se moun ki mete moun moun mete moun moun aktive binèr yo moun ap pran ran se konsa li ye men nan semèn nan la ankò nou gen moun kap prepare pou pran ran aprantis sa vle di se moun kap mete moun o mwen chak moun ki antre yo ap batay pou yo mete 2 moun paske nou toujou pran san nou nan team pa nou nou pran san nou chak lè w antre nou ekri ko de A a Z men kòman pou demare men kòman pou fè bagay yo ala yi se sa ki vin fè mwen pran rele tout moun sa yo la aktyèlman mwen la jan m ap di w la mwen gen plis ke 80 moun nan team nan gen nou 2 direktè gen yon pakèt moun ki aktive binèr yo men se an ekip nou travay nou youn bay lòt bourad Se konsa nou fè l. Depi ou tande ekip, menm jan ou konn gad match foutbòl, menm si atak lan te fò, jan l te fò a, fòk li jwe nan milye teren, yon moun adwat, yon moun agoch kanmenm pou balon pase dèfwa pou l fè yon gòl. M espere ou konprann sa m di w la. M espere ou, m espere ou, menm si m ba ou l anba abòd, menm ke w ka konprann.
Ok, kidonk se la nou mete fen avèk kesyon yo Coach Wens. Donk bò kote pa m, m ap di w mèsi paske w te reponn avèk envitasyon an pou w te kapab pase la, vin eksplike nou estrateji w yo. Donk mwen menm nan nòt mwen pran, mwen fini pa konprann ke plis bagay ki ede w pou w kapab rive kote w ye a se fòmasyon yo, daprè nòt ke mwen menm mwen pran, se fòmasyon yo ki vrèman ede w. epi tou de kouraj ou avèk fòs ke ou menm ou bay tèt ou, kote ke ou te pale ou di ou te bay tèt ou defi pou te kapab gen tan pran ran, donk ou bay tèt ou an defi, epi wap travay pou defi sa ke ou bay tèt ou an, kidonk sa vrèman enteresan. Donk mwen di w mèsi anpil, anpil, anpil paske ou te reponn envitasyon an. Donk trè byento nap tann ou ankò la sou plato a lè w rive Etwal Kresan oubyen lè w rive Direktè Egzekitif, ebyen pou w vin eksplike nou yon lòt fwa ankò kisa ou fè pou w kapab kontinye avanse nan biznis lan. So, ki sa ki dènye mo w pou nou kapab ale kot Chewit?
Bon, dènye mo m ki sa l ap ye? Mwen ta renmen pou nou chak grenn moun ki nan TLC, kèlkeswa nan nivo nou ye a, kèlkeswa nan, lè m di nivo nou ye a, ou te mèt poko menm aktive linyon a aswè a, m plis anvi di sa pou moun ki poko ak, pou moun ki poko mete yon grenn moun yo. Nou wè sa m fè a, si m ka fè l, nou ka fè l tou, e nou ka fè plis pase m. map tann nou anlè a. Ou konn sak rele anlè a? Map tann nou pi wo pase direktè, map tann nou pi wo pase m. E m toujou di sa, e m kwè nan nou, m kwè nan moun ki poko aktive binè yo, m kwè nan moun ki binè ki poko aprantis yo, m kwè nan aprantis ki poko direktè yo. Aswè a, m pataje tout kouraj mwen ansanm avè nou, tout detèminasyon mwen ansanm avè nou, e tout sa m gen lakay mwen ki pozitif, ke tout al jwenn nou tou pou nou kapab reyisi. e sa m te vle pataje ansanm avè nou e m swete tout moun siksè nan mouvman an, nan biznis lan se yon biznis ki gen anpil bagay ladan l e mwen m ta renmen pou nou tout rive paske mwen menm m ap atann pou m gen yon pakèt lòt direktè an Ayiti la e pou sa m pral batay la ou wè mwen m fin monte la tout rès yo la m bezwen yo dèyè m pye pou pye m gentan ap batay pou m gon direktè nan tim mwen la ankò sa vle di se sa nou bezwen tèt ansanm pou nou montre yon lòt imaj. e m kwè ayisyen yo nou pral fè yon pil enpak nan TLC kòmanse sou mwen wè kote m ye la m gentan chita nan direktè a la m ap panse pou yon etwal montant byen rapid e m ta renmen nou tout menm jan ansanm avè m detèminasyon motivasyon nou mèt kwè m n ap rive se sa m t ap di.
Waw, waw, waw, mèsi anpil, anpil, anpil, yon lòt fwa ankò pou envitasyon ke ou te aksepte. Mèsi avèk tout kotch yo ki te la. M espere ke tout moun nèt te pran nòt, paske mwen menm pèsonèlman, mwen pran nòt, mwen aprann anpil, anpil de tout sa ke kotch la t ap di an, spesyalman kote ke li pale de pa sèlman rete sou plan A oubyen sou plan B, men pito avan ke ou menm ou deja pou di ou dekouraje, ebyen deja pran plan C, plan D. pran tout rès plan yo an fason pou kapab rive. Chache plizyè estrateji, chache fason pou kapab fè bagay yo mache, men se pa kouri dekouraje bay vag lan ki solisyon, men pito se chache yon fason pou kapab rive. Depi li pale tou de ekip, donk sa se yon bagay ki vreman enpotan avèk coach yo, paske mwen wè li te vreman pale de coach Farah, de coach Chamana, donk li vreman pale de coach sa yo, paske siman se paske yo travay an ekip, donk ou menm ki gen yon team mezanmi, voye je ou sou team pa ou, paske. Gade ki jan coach Farah gen yon enpak sou direktè a, gade ki jan coach Shamana gen yon enpak sou direktè a, ebyen sa montre ke lè nou menm nou travay an ekip, ebyen sa ede non sèlman pou team nan li menm li kapab grandi, men nou tout tou pou nou kapab monte ansanm. Donk mwen vrèman voye pawòl sa pou coach yo, pou nou pran, pou nou pran tout moun ke nou menm nou. priyo an chaj, paske li pale la tou, depi yon moun antre nan team li, li gentan kouri ede yo pou yo kapab bine, e konsa tou, vin fè, li gentan gen 80 moun nan team nan, paske tout moun ap travay, epi tout moun ap fè lajan tou. Donk, mèsi yon lòt fwa ankò tout team sa, donk se team winner, pa vre? Se konsa team nan rele, winner? Wi, team winner. Ok, donk nou voye yon gwo kout chapo pou tout team nan, mwen wè plizyè moun nan team nan la, nan zoom nan, map gade la, mwen wè coach Farah, donk nou salye w coach Farah, mwen wè coach. Chamanal tou mwen kwè mwen te wè li la. Donk mwen salye ou, m pa konnen non lòt moun yo, paske m pa vrèman konn tout moun ki nan team sa, men mwen salye tout moun nèt ki ap fè yon travay serye nan team nan. Donk n ap kontinye avanse, n ap kontinye, n ap kontinye avanse, yon fason pou nou kapab rive kote ke nou menm nou vle rive a. Donk mèsi anpil anpil coach Wim's, mèsi direktè Wim's, mèsi avèk tout moun, n ap kontinye avanse. n ap kontinye avanse san ke nou pa ka de. Donk pase bòn nwit tout moun, a la pwochèn, anpil anpil siksè yon akolad.